Jou ki te jedi 15 ak vandredi 16 septanm nan, pè yo, mè yo, frè yo ak fidèl katolik ak tout pèp Bondye a nan dyosèz Gonayiv ap viv kèk moman tribilasyon. Y ap soufri anpil e y ap pote Yon gwo kwa ki lou anpil. Jou jedi ki te 15 septanm nan, bandi ak zam ak anpil lòt moun rantre kraze brize, piye biwo ak sant dakèy ki okipe zafè sipèvizyon ak kowòdinasyon ak fòmasyon edikasyon, nan tout dyosèz la. Yo pote tout bagay ak materyèl ale nan sant distribisyon manje pou timoun lekòl yo, pawas yo ak òfelina yo, prizonye yo ak pòv yo, yo pote ale tout pwovizyon ak materyèl lojistik yo nan seminè a, nan kay pwopedetik la, yo kraze, brize ak pote ale. Tout kabann, chèz, bibliyotèk, biwo, òdinatè, pèfòmatè yo ak pwopedet yo. Yo brize veyikil direktè kay fòmasyon an. Ata pòt ak lavabo yo pa kite. Pè yo rete sèlman ak rad yo te sòti a. Yo piye chapèl seminè a, yo pwofane li, yo pran tout chèz yo, lotèl la, veso sakre yo, òneman litijik yo, yo rive menm pati ak tabènak la, yo pa kite anyen. Bann ame yo ale nan radyo tele dyosèz la, radyo tele Kriswa, yo pran tout bagay tankou emitè, pano solè, batri, òdinatè. Depi lè sa a, radyo a ak televizyon an sispann Emet. Yon estasyon ki pran anpil ane pou l rive nan nivo li te rive a. Nan biwo Karitas la, bandi yo antre, se sa yo bliye yo pa fè. Yo dechèpiye tout bagay, machin, biwo, chèz, klasè, òdinatè, dokiman sansib, elatriye. Nan menm jou 15 lan, yo antre nan biwo jistis ak lapè, yo kraze brize, yo piye, yo pote ale tout materyèl yo. Jou vandredi 16 septanm nan menm bagay yo, tribilasyon yo vin pi rèd, yo fè yon piyay sistematik. Byen bonè nan maten, nan presbitè pawas katedral la, Se la yo kòmanse piyay la. Yo pote ale ponp pou monte dlo nan kay la, dèlko, motosiklèt, anpil chèz nan presbitè a. Ata telefòn yon pè yo pran nan men l, menmsi apre yo te pote tounen yon dèlko ak de moto yo te pran. Yo piye kolèj Lasent Famiy ak kay mè yo nan Twousab. Yo pran tout bagay Biwo ak chèz elèv yo, tablo, pano solèy, òdinatè, vèsèl ak tout atik pèsonèl mè yo. Yo pwofane legliz pawasyal Sen Jozèf la, veso sakre, òneman litirjik ak tout sa yo jwenn sou wout yo, yo pote yo ale. Yo ale nan kolèj Imakile Konsepsyon. Kote clerc de saint viateur yo ap dirije yo? Yo pran ban, chèz, biro, òdinatè, yo piye e pwofane chapèl lopital la ki tou kole a. Y ale tou nan sant pwofesyonèl kadinal Killer nan Bigo ke pè salezyen yo ap dirije. yo brize, yo kraze, yo pote tout bagay ale. Nan pawas Notre Dame du Mont Carmel, kote pè Oblat yo ap dirije nan Pravil, yo pote ale enstriman sonorizasyon ak anpil lòt bagay ankò. Yo kraze epi pote ale tout materyèl lekòl presbiteral la, menm pòt yo, yo rache yo, Yo pati ak yo. Sou menm pawas sa a, nan lekòl pwofesyonèl, lekòl fondamantal ak ti faktori kay Mè Sen Jozèf Aparisyon yo, yo piye tout bagay, plizyè douzèn pano solèy, plizyè douzèn batri, san konte machin a koud, twal, chèz, elatriye. Nan pawas Notre Dame de Fatima, yo antre, yo kòmanse kraze fenèt, pran chèz, bourèt. Se gras ak vijilans moun nan zòn nan ki pran konsyans se afè yo y ap kraze ankò, ki kouri dèyè yo ki koz yo pa t gen tan fè menm jan yo te fè nan lòt lekòl ak legliz yo. Yo fè menm tantativ la sou pawas Vizitasyon. Yo te jwenn replik moun nan zòn nan, yo pa t rive antre. Anpil bagay konsa pase tou nan anpil lòt enstitisyon prive ak piblik nan Gonayiv, nan Senmak, eksetera. Devan tout malè ak mechanste sa ki frape legliz dyosèz la byen fò, nou mete nou ak pè yo, mè yo, frè yo ak pèp Bondye a pou nou kondane ak tout fòs nou zak sa yo ki pa gen non. Nou pa te janm panse yon bagay konsa te kapab rive nan Gonayiv. Nou mande pou lajistis fè travay li. Nan okazyon malouk sa, nou voye senpati ak rekonfò nou bay tout moun, tout frè ak sè nou yo ki viktim nan evènman dramatik sa. Kòm Evèk Dyosèz la, nou lanse yon apèl prese prese a la solidarite, a linite e o partaj avèk sila yo ki pi pòv yo. Sila yo ki nan lamizè e k ap soufri tout kalite soufrans. Mezanmi, mizè a atwòs tout bon vre. N ap di nou tout, kouraj! Kenbe fèm! Bondye, Granmèt la, la avèk nou. Anyen p ap kapab separe nou ak lamou Bondye gen pou nou. Mezanmi, pèp la gen pwoblèm tout bon vre. Peyi a gen pwoblèm tout bon vre. Pou l rive byen fonksyone kòmsadwa, pwoblèm gaz, pwoblèm lavichè, grangou, ensekirite, enstabilite, pwoblèm divizyon, pwoblèm dlo, maladi, mank medikaman, elatriye. Bagay yo tris anpil. Peyi a pratikman nan kawo. Bagay yo tèt anba. Kisa nou dwe fè pou bagay yo chanje tout bon vre nan enterè tout pèp la e nan enterè sitou sila yo ki pi pòv yo? Nou pa ka rete ankò ak de bwa nou kwaze ap gade oubyen ap plenyen. Nou dwe pran yon desizyon fèm pou nou konvèti tout bon vre, pou nou chanje kè nou tout bon vre. Pou nou chanje vye mantalite nou yo, nou dwe aksepte dyaloge yonn ak lòt, san ògèy, san mete pèsòn akote, e n ap fè sa nan respè yonn pou lòt ak nan senserite. Nou dwe travay ansanm pou nou mete an aplikasyon yon plan relèvman ak devlòpman entegral.